Salut zanmim yo koman nou ye mwen se Claude zanmi w maten an se dimanch li ye yè te gen yon mach pasifik isit an repiblik dominikèn jodi a 7 out Rezon ki fè m pral pale sou mach sa a, alò m p ap pale sou mach la egzakteman, men m pral pale yon ti kras sou sistèm migrasyon isit, kòman Ayisyen ye nan peyi a. Te m di nou, chèn sa a se Actividad L'espace de l'Enseignement. Ansèyman li pa gen limit, li sou tout fòm. Se yon fason m ap edike anpil Ayisyen, aske jiskaprezan gen Ayisyen k ap vini toujou nan peyi a. Gen nouvo, nouvèl Ayisyèn k ap vini. nan peyi sa. Banm di nou byen kòm konsèy anpil erè nou fè dèfwa ki koz ke nasyonalis peyi a, natif peyi a pa pran nou pou anyen. Yo pa pran nou pou pil fatra. Premyèman se nou ki pa respekte tèt nou. Dezyèman se gouvènman nou an ki pa respekte tèt li, ki pa respekte imaj peyi a. Se rezon sa ki fè ke aktyèlman nan peyi sa, m ka ban nou istwa peyi a nan yon sans. M ka ban nou kòman Ayisyen ye nan peyi a tou. Anpil fwa m fè de piblikasyon sur YouTube e dizon sur Facebook, sa m pale yo anpil moun konn mal entèprete yo, konn mal konprann yo. Lè m pale, mwen pa favorize peyi sila a. Mwen pa minimize peyi pa m nan. Men lè m pale de manyè jeneral pou tout Ayisyen konsekan ki konprann oubyen ki renmen peyi yo, y ap konprann ke si nou te gen yon bon gouvènman ki te pran peyi a an men, yon gouvènman ki pa t renmen bourad etranje ki pat renmen pran ti kòb nan men etranje pou yo fè sa etranje di yo fè a nou tap gon bèl peyi dayè peyi a te bèl si wap swiv wap wè peyi a se bak lap fè bon m paka di bak pa yon peyi kap fè bak kanmèm li fon mouvman men peyi a rete an plas lap degrade. Kounye a, peyi isit li menm, sa nou souvan rele RD a, anpil Ayisyen lè w mande yo, kote w ap viv, li fyè pou l di w l ap viv RD. Timoun, m ka konprann, gen kèk nan nou ki sot nan sitiyasyon ba, gen kèk nan nou tou ki sot nan yon fanmi ki pa twò e, ou konprann sa m vle di w, fyète nou genyen pou n ap viv nan peyi sa a, an nou retire l nan tèt nou. An nou retire l nan tèt nou. Paske natif peyi isit li menm, natif peyi RD sa a, yo pa renmen, yo pa fyè de ou menm, yo pa, yo pa, ou konprann? Yon sèl fyète yo genyen, se lè peyi pa w ap kraze, epi y ap, yo kanpe yo menm. Paske nou toujou gon mit nan tèt nou, nou te konn okipe yo. Yo vin montre w ke se yon erè l te ye, e se yon erè l ap toujou ye lè w ap kanpe w ap di w te konn okipe peyi sa a. Nou mèt elimine sa dan listwa. Rete l nan tèt ou nèt. Paske pa gen fyète la ankò. Youn nan fyète ke nou ka genyen, se kanpe, jere peyi a. Paske sa k ap fèt nan peyi a la, politisyen peyi a konn sa k ap fèt la. Zam k ap antre, lòt bagay k ap antre pou dezòd fèt, pou chen ap manje chen nan peyi a. Sa rele dog eat dog la, fòk sa ta sispann. Paske lè sa fèt, se isi a ki, se ayisyen isi a ki peye sa. Ayisyen nan RD, se yo ki peye. Tout sa yo k ap pase Ayiti, ayisyen isi peye l. Voup la w tande la e gon pwoblèm ki pase Ayiti la, zòn kanpe kontre zòn, katouch ap mennen, m pa bezwen di w sa k ap pase isit li menm. Gade, migrasyon kenbe Ayisyen konsa. Yo tèlman kenbe w nan kou, pa gen Ayisyen legal, pa gen Ayisyen ilegal. Depi yo kwaze avè w, ou deja konnen sa y ap fè avè w. Y ap maltrete w, yo pral lage w nan yon vye kamyon tou santi, e kounye a m wè yo gen kèk machin ki omwen, ki plizoumwen bay. Men imajine w, yon ti machin k ap pran 20, Kap fòse pran 20 moun, yo fèl pran 70 moun. Ayisyen sou ayisyen. Migrasyon chaje machin. Yo chaje wi, yo gen machin la ki te ka met ayisyen byen alèz ladann. Yo chaje. M tal nan baz yo a dènyeman la, sa gon semèn, yo chaje machin. Men pou yo fè w abi a, pou yo pran w yo montre w sa w ye, sa w te panse w te ye a, se pa sa w ye, epi yo pran w yo krabinen w, yo fè w tankou krab anndan w machin.

Pa al kanpe pa al fè fòs pou moutre kew fache ou ka non wap mal pase erè nou fè ankò ayisyen nou toujou panse isit se peyi nou liye isit pa peyiw family humm ayiti k peyiw frèm se sak fè yo diw tounen ayiti youn nan jouman yo konn baw tou yo diw tounen nan peyiw si wap swiv nan mach la yap diw ayisyen tounen nan peyi yo matènite ki se la materneda ki se lopital pou fanm timoun. Yo di w se pou Dominikèn li ye. Mezanmi map garanti nou, al nan nenpòt matènite isi, Ayisyèn sèlman ki ladann. Yo pa konn pale, yo vin nenpòt jan, lè w gade yo bò lari a yo tou sal. Mezanmi! Mezanmi! Apa de politisyen ayisyen kap fè peyi a mal pase. Men nou menm tou fò nou rele sou tèt nou, se moun nou ye tou. Lè w vin nan yon peyi, ou wè tout moun mache son pye, ou mache son pye tou. Ou vin nan yon peyi ou wè tout moun nan peyi a byen bèl, ou wè tout granmoun isi toujou ap rele sou kò yo. Wap wè, isi pa gen granmoun pa gen jèn moun. Wap wè tout moun rele sou kò, yo fon efò yo met rad, yo fon efò pou yo santi bon. M pa pale w nan deyò yo non, m ap pale w nan kapital la la, anndan kapital la. Paske gen 2 matènite isi, gen yon Los Mina, gen yon lòt ankò ki ki kote sa. Lè w parèt ladann ou wè ayisyen, ayisyèn yo blayi tout kwen atè a, ayisyen yo gon jan yo abiye, ayisyen yo gon grèf nan tèt yo, ayisyen yo gon rad sou yo, gon, ou konprann, gon fason yo ye, gon bri y ap fè nan lari a, gon seri timoun k ap kouri moute, kouri desann. Ou wè lè konsa, gon seri nasyonalis nan peyi a, lè m di nasyonalis se patizan Duarte yo, ou wè moun sa yo, sa yo pa vle wè sa k rele Ayisyen an menm devan je. Paske moun sa yo se yon seri moun yo, yo, yo, yo ba yo yon lavaj sèvo pou yo toujou kenbe non sa a byen wo. Wè ou menm non Dessalines nou pa respekte l nap pase l nan betiz, nou pa respekte ewo nou yo, e devan moun sa yo la, gade moun sa yo pa gen ewo devan nou, men nou menm nou pa respekte ewo nou yo, nou pa lonmen non yo, nou pa pale de yo. Isi yo kwè nan ewo, ou paka, wè lè, kote ou wè yon stati Duarte a ye, kote ou ta wè yon stati Duarte, al fè yon dezòd la pou wè. Bon si w se, si se Ayisyen ou ye menm gade, monchè, baton ap leve w baton ap kouche w. Fò w respekte tèt ou. Fanm yo ka abiye kò yo plis ke gason. Abiye! Ou pral lopital, raze, ou konprann? Yo gen yon mòd lè yo vin nan lop, sa m ap di nou la, m konnen l wi. E depi 2006 m ap moute desann nan peyi a la, m konn tout sa m ap di yo la a, m pa ta pale sou li. Se sa fè m te di chèn nan m ap chanje, detanzantan m ap mete yon bagay sou li ki, ki, ou konprann, pou m wè si, m pral chanje stil e ansènyeman m sou chèn sa. M pral edike yon seri Ayisyen isi, jiskaske nou tounen, nou tout tounen nèt Ayiti nan peyi nou. Paske nou k pou fè peyi. Isit yap fè peyi. Ou menm wap kraze peyi. Yo pap vin pote w anlè. M toujou di sa. Yo pap vin pote w sou kou. Lè w wè yon senatè parèt isi lap ouvri kò l. Envesti w vin envesti. Yo pa gen pwoblèm avè w se envestisè w ye. Ou vin a tit denvestisè. Yap di w byenvni frè. Ou konprann? Men paske yo renmen w. Paske w se senatè yo panse w son wa. Menm kalòt wap pran nan figi w wi. Yo pa respekte ankenn ayisyen kèlkeswa nivo ou ta ye an Ayiti yo pa respekte w non isi frè. Politikman palan lè w rive yon kote nan yon asanble ou wè tout moun ap gade w yo ba w respè a ou konprann paske la tout moun oblije respekte moun dwa de lòm la tout bagay la yo respekte w apresa w vin pran pòz ou se atis ou se politisyen ki bò frè nan peyi sa hahah ok politisyen humm. Moun yo pa nan bagay sa avèw papa. Moun yo pa nan afè bagay sa avèw. Afèw se sese wap sezi pou wè m kwaze anpil politisyen isi kap vin lopital isi. Men mesye fò nou ta wont. Peyi nou tap okipe a. Kman nèg yo ap vin lopital isi gwo senatè, gwo depite, depite ap vin lopital isi. Imajine w menm prezidan an, privè. Ap vin lopital isi. Sa w bezwen nan peyi sa frè? Poukisa w pa fè lopital nan peyi w? E sa e sa yo toujou di, e wont sa nou pa konnen an hein. Anpil nan nou n pa pale espanyòl, anpil nan nou n pa konprann espanyòl, anpil nan nou n pa konprann jagon oubyen slang isi a isi pale a. Yo gon slang y ap pale sou w la ou ka pa konprann li. Fò smart, fò w konprann ti langaj sa yo pou eseye konprann. Gon bagay y ap di l la, tankou menm jan ou menm tou w ap pale kreyòl sou yon moun la l pa fin konprann sa w ap di. Yap blaze w pou menm ou santi w alèz vin nan vin nan peyi moun yo ou vin fè kisa? M vin lopital isi pou moun nan ap fè foto l kontan e lopital sendomeng m ye la youn nan pi gwo lopital sendomeng poukisa w pa youn nan pi gwo lopital ayiti tou? Poukisa w pa youn nan pi gwo lopital nan peyi w tou? M pa janm fyè nan peyi sa pou m santi m di m kèt m fyè m nan peyi sa non. Depi 2006 map vin nan yon peyi, m fè plis tan isi kem fèl Ayiti depi 2006 sa. M poko janm fyè poum diw m fyè, map kanpe yon kote sou yon pon fè foto, map kanpe pandan mal nan yon plaj fè foto. M ale nan tout kote sa yo wi. Pa janm nan fè foto la fè makak. M santi son wont pou mwen se isi map vin fè foto, map poste map di men kotem ye, RD ap moute drapo yo byen wo pou yo. Ayisyen w ye papa, yo pap fèl pou ou, menm mizik yo preske pa tande. Se sak fè lè w wè isi yo resi met yon mizik ayisyen non kolmado, konnen kob yap fè sou ayisyen. Yap baw may, ou konprann yap met may sou ou epi yo fè w vin boule tout ti kob la, epi dènye se wal nan travay nan konstriksyon wal pase miz ankò pi rèd. Anpil ayisyen isi yo vin boule kòb yo paske w pa gen peyi frè fòk fòk gen konsyans ke w pa gen peyi e pou n met ansanm pou n konstwi peyi a ou konprann baka jèn gason m vin pase mizè nan sendomeng pou m ap pèdi nenpòt 15 a 20 ane nan vi m isit lè m pase yo isi pèdi m pèdi yo nan vi m wi. Lè m pase yon tan deyò, m pa konn si nou tout konsa, si n santi sa. Lè w pase yon tan deyò, se pèdi ou pèdi tan sa yo wi. Men lè w nan peyi w pi alèz wi frè m. Kounye w pa ka alèz nan peyi w. Ou vle vin alèz nan peyi blan? Pa fè sa tande. Pa fè sanwont konsa. Bilolo, Bilolo Kongo l kanpe l di konsa, li menm l ap mennen kanpay pou tout Ayisyen aprann renmen peyi yo, ret nan peyi yo. M tèlman renmen pawòl sa mesye sa di a. E pa sou fake non. Gen nèg ak di w konsa li menm li pa renmen li pa renmen vwayaje. Li gen mwayen pou l vwayaje men li di w li pa renmen vwayaje. Gen nèg ak di w li pa wè l pèdi tan nan peyi blan. Lè nèg ap ba w may li montre w li pale kreyòl avè w l ap ba w may. E may l ap ba ou. Ou konprann? Youn nan konsèy m ap ba w ankò anpil erè nou fè. Nou renmen nan chita nan fouk nèg sa yo twòp. Chita nan fouk dominiken tout tan n ap fè makak. Sot nan fouk yo. Yo pa zanmi w. Yo pa zanmi w non. Mte gon sèl zanmi, pito m di panyòl pou yo pa konprann, mte gon sèl zanmi panyòl. Misye lè m jwenn li m jwenn yon ayisyen nan misye, misye pa ayisyen non, li pa gen fanmi ayisyen, men nan li m wè se yon ayisyen. Men malgre sa m pat janm fè l konfyans a san pou san non. Li te bon zanmi m, m pap ban nou manti. Men m pa ka fè w konfyans a san pou san, si gon, si gon, si gon, si gon bagar ki pete, sou ki bò lap kanpe? Lap plis kanpe sou bò nèg yo wi. Men pandanstan l konn avèti m de anpil danje ki ka rive m, li di m a siveye kò m wi, entèl ka ka vòlè m, entèl ka brake m. Yo rele sa traka pou moun ki konnen yo. Entèl ka traka w wi veye kò w. Li li mete m okouran epi m tou konnen wout sa m te konn fè l. M pa fè l ankò paske m konnen gen yon nèg la k ap veye m pou l vòlè yon mont nan ponyèt mwen oubyen pou l pran yon chèn nan kou m yon bagay kèlkonk, tenis mwen tou. Ou konprann? Isi menm tenis ou y ap vòlè, y ap dezabiye w nèt. Malè a ou k ap pran pòz ou se panyòl, ou se sesi, ou se skibo frè. Kisa w ye a? Isi gen anpil vyolans wi. Men kounye a ayityen vin ayisyen vin pote prim nan nan vyolans telman yo touye yo yo ap ap touye frè parèy yo ayiti. Touye yo koupe tèt yo. Mesye Nou pa gen peyi non mesye Nou pa moun non. Lòt nasyon pa pran nou pou moun yo pè nou wi. Tout nasyon te ka ede w kap di w vini yo pè w yo konnen e kanibal ou ye e moun ou touye e moun ou manje e sa yo konnen de ou wi. Imajine w nèg a touye yon moun li montre w son gangster li kanpe rèèèè. Ayisyen parèy w li ye gad koulè po w gade pou w wè e menm bagay la nou ye. Nou pale son pakèt enbesil nou ye, nou pale nou fini e moun fou nou ye. Blan renmen sa, blan renmen lè wè ayisyen ap touye ayisyen parèy li wi, epi lap baw kòb poul fè w touye tèt ou wi. Bon yo k fè kòb, kòb pa anyen pou nèg sa yo non. Nap mete bank federal fè makak, epa may yap ban nou, e nèg sa yo k fè kòb wi. E lakay ou gen gwo milyonè nan mond lan wi, depi w antre nan kò a la. Ou pa tande gon kò k rele Bilderberg, gon randevou yon reyinyon k konn rele ki rele Beldeberg. Ay ay ay pwisan moun blan k ladan yo wi moun sa w renmen fè fè fè gon fim James Bond map voye nou al gade m pa sonje non l map tcheke non an pou nou se tou konsa l mete yo la tankou rat li fè yo li ap tiye lòt ankò mete yo tankou rat on kote fè li ap tiye lòt se sistèm sa yo itilize konprann. Yo wash brain ou, yo lave l, yo lave sèvo yo fè w, yo fè w yn ap tiye lòt, sa te konn fèt Somali, sa te konn fèt Liban, sa te konn fèt Togo, Kongo, tout peyi sa yo pase nan bagay sa deja. Peyi nwa a, yo renmen manipile w, pou yo fè w pa janm anyen. Ou pa wè yo pi pòv nan Karayib la la, menm di nan Karayib, nan Amerik la la. Yo k pi pòv wi. Yo k pote prim nan wi, nan salte, nan lèd, nan touye moun, nan fè tout sa k pa bon yo. E ou menm wi, Ayisyen, e yo konnen w Ayisyen w ye. Ou konprann? Sispann pran tèt ou pase pou blan ap met pil fo cheve nan tèt ou, pil less, pil grimas, ou konprann? Ayisyen w ye. Pa fè tèt ou pase pou lòt, w ap douko kò w. E e kreyòl ou ye, fò w fyè de ou menm. Anpil m wè yo vin isi, y ap douko kò yo pou migrasyon pa pran yo. Welele, lè migrasyon kwaz avèw depi l wèw li konnen kreyòl ou ye. Fòl serye. Gon janl wèw li konn nasyon pal la, depi l wèw, malgre isi yi melanje tou wi, son ras ki melanje, gen anpil ladanw ki sanble ayisyen. Ki fèt isi, pa ansyen ansyen ansyen paran, men ti tras ayisyen an toujou ret lakay yo, ou konprann. Men yo menm lè yo wèw yo konnen w, yo konnen saw ye. Kreyòl ou ye. Yap pranw tou legal yap anbake w wi. Tou legal la, paspò viza, yap anbakew. Isi yo pranm legal a plizyè repriz wi, m legal nèg a pranm wi, fouem nan kamyon sa a, yal lagem jis Haina, nou konn Haina nèg migrasyon pran yo. Ou konprann? Nèg a pranw lal lagw Haina, la ou paka sove, bon lanmè, ou paka sove, yo pranw tankou ti ti rat, tankou ti bèt, tankou ti chen, ou konprann, yap maltretew pou retire mit okipasyon nan tèt ou, ou pa janm di ou te okipe nasyon sa ankò. Ou konn sak tuem ankò nan peyi a? Se lè ke politisyen yo vin boule kòb yo isi. Nèg yo fin piye peyi a. M konn anpil lòt machin diplomasi wi, gwo machin leta k vin isi ap boule. M konn kwaze avè yo, m mache anpil. Anpil politisyen vin boule kòb yo isi, ap boule gwo kòb isi, al nan otèl 5 etwal, y ap boule kòb wi. Sa k pi rèd la, dominiken konn lè w antre l konn lè w sòti. Paske fò w tcheke, fò w fè yon seri de bagay. Yo konnen, yo konn ba yo nan nouvèl, dèfwa yo konn pa bay yo tou. Yo pa vle. Paske w pa, w pa, w pa fè yon vizit ofisyèl. Se yon vizit e, lijè w fè. Sa yo rele lwazi la. Se lwazi, e kòb ou vin, e pou vin gate. Yo gen kontwòl, yo poze. Men l bon pou yo tou. Pandanstan yo pa bezwen w. Wè yo di yo pa bezwen envestisè ayisyen nan peyi a. Pa vin envesti nan peyi a. Al envesti nan peyi w. Kèèt! Si w te konn wont, m pa di w vann apatman w gen isi a, m pa di w vann kay ou gen isi a. Men monchè, m ta ap di w mete l nan fèm frè. Al envesti nan peyi w. Paske ou k fè tèt ou pa ka ret nan peyi a ankò. Depi kilè bandi te konn soumoun konsa? Pakèt bandi ap touye moun mesye. Bondye tounen Dye. Nèg yo tout ankou dye ayiti wi, tankou de dye wi, nèg yo kanpe an granmoun yap touye polisye, maltrete moun, yon pakèt inosan mouri. Nèg la gen dwa pral nan lari pral chèche lavi pou fanmi l mesye, bandi pran nan dan grenn la yo pete figi l a katouch, yo rache l a manchèt. Mesye! M anraje mesye. M ta bay nouvèl wi, mwen pa vle bay nouvèl wi. M pa renmen fè nouvèl, nouvèl sa yo, bagay sa yo twò stresan. Men m anvi bay nouvèl pou m ap montre nou sa k ap pase isit ayiti detanzantan. Pou n okouran de yo. Nou konprann? Twòp kachotri, twòp, twòp tolerans. Bandi a se. Ou konn deja nan gwo peyi. Isit la sendomeng pa gen grimas sa non. E plen, plen gang isi, e plen gangster. E pou de twa jou. Ou fon zak la ou m pa ba w manti. Si yo pran yon semèn e va ske yo vle. Yon vagabon ki tiye yon minis la, misye pa menm pran yon semèn menm. Misye k pot tèt li ale. Wap vini, e pa maji li ye non. Pa maji nou menm nan maji nou kwè plis teknoloji a nèg yo gen sa klè nan men yo wi isi gon teknoloji k mechan wi ki bèt wi k bosal ayiti poko nan pwent pye sendomeng non nan teknoloji e nou plen nèg ki smart ayiti nèg ki plen sèvo wi men kote opòtinite a yo pa jwenn opòtinite a non. Yo pa jwenn opòtinite a non. Imajine yon pwofesè chimi, se yon chimis li ye. Li poko janm antre nan yon laboratwa yon jou non. L ap pale w d'idwojèn, l ap pale w d'oksijèn, l ap pale w d'yon pakèt kò. Men m konnen li pa konn kò sa yo non. Ou konprann? Li gen fòmil yo, li gen tout sesi. Men li pa konn kò yo vre. Li ka fè yon ekwasyon, li ka balanse kò. Ou konprann? Li pa konnen yo. Nèg la janm wè yo. Lè nèg la se rive nan yon laboratwa pou l ap gad bagay sa yo, li sezi. An! E sak rele maniezyòm nan? M sezi l wè maniezyòm pou la premyè fwa, nèg ki gen ki gen 40 an depi lap ansenye chimi. Li sezi wè aniezyòm wi pou la premyè fwa, gade idwojèn gade kijan l fòme, gade sa gade oh, gade oksijèn. Li sezi l wè bagay sa yo, l pat konn wè yo. Li gen fòmil yo, li gen tout bagay, li ka pale w de valans yo, de kò yo, de tout bagay nèt, nomanklati yo, detay. Men l pa konnen yo, l pa konn wè yo. Nan peyi devlope wè timoun nan 7, 8 an li kòmanse nan laboratwa. Depi li gen ti laj sa li kòmanse nan laboratwa. Ti 7, 8 an, ti 9 an li gentan nan laboratwa, li gentan konnen yo. Timoun nan gentan bal bagay li ka fè, timoun nan ap travay nan gwo faktori, nan gwo bagay lap travay. Kòmanse, li kòmanse evolye brenn li. Pakèt gwo bagay lap fè. Men nou menm nou anreta amò. Antouka map di nou, Jodi a m te chwazi pale sou Tibazon. M ap pale plis sou yo toujou pou m di nou fè atansyon nan Sendomeng. Nou pa Dominiken, se Ayisyen nou ye. Ban m ban nou istwa yon bagay ki pase. Gon Ayisyen ki ap pati, misye pral Brezil, sa ka gen 4 ou 5 an depi sa pase. Li gen pou l al Brezil.

Misye fon kout gidon pou l pa grije machin nan, pou l pa reye l, men kò misye frape a machin nan. Pase machin nan mal antre sou li. Isit panyòl pa gen pou wè a, vòlè ap kondwi machin li kondwi l voup voup. Kounye a, panyòl la desann machin nan, lè l tcheke machin nan l wè machin nan pa gen anyen, men malgre sa l di misye yon grenn betiz, li di ayisyen yon grenn betiz. Ayisyen menm ki pa gen metriz, li di misye grenn betiz pa l. Li di l li lire vise l li nan dèyè misye. Misye di kisa w di? Ayisyen an di sa w tande a, Ayisyen an redi l betiz la ankò. Misye rale zam li, li brake l, li gwèw. Touye Ayisyen, Ayisyen an pèdi opòtinitè l pa pati l bon. Li pati wi kanmenm. Men nan peyi san chapo. Nòmal m ap di nou fò nou gen metriz. Si n pa metrize, anpil Ayisyen mouri pa mank de metriz. Yo panse yo se aksyonè, yo se sesi, sela, yo ka vin ouvri kò yo nan peyi a. Bay sa vag. Yon grenn betiz pa ka deranje w. Nèg a jwe manman w. Ou gad nèg a. Ou te ka fè l wi. Ba nèg a vag. Manman w pa menm konnen menm si nèg a te jwe manman w. Anyen pa deplase. Se nan tèt ou sa ye. Ou panse ke depi nèg a di yon betiz. Ou konprann? Ba sa vag. Se youn nan rezon m siveki anpil difikilte isi. M metrize tèt mwen anpil. M pa janm jwenn yon panyòl ki fè m way. M sonje yon nèg ki te sou, ki te menase m. Petèt misye te voye yon biyè atè, m di a ou manke mouye m wi. Misye di e si m te mouye w. Sa ou tande lap di la kontinye dil nèt e sim te mou yo e sim te mou yo e soul sou epi lap bay presyon èske ou konprann e son frèl ki di misye sou misye di mpa diw pa anmègde ayisyen nèg avay msou boo manke mouye la yon byè epi li bay vag la ale men tankou nan altèkasyon avan seri de nèg bay mpral pran pòz aksyonè myee mgwo nèg ki boo frè nèg rale zam mzoul rale ponya sou poul pwan vye telefòn pral vye telefòn nan ou gentan konnen etranj ou ye ou paka woule gwo telefòn nan lari E la ka ou ka woule gwo telefòn. Ou gon gwo telefòn, ou gon kana nan lari. Pran kana mache avèl nan lari. Wap plede ap tchat. Ayisyen nan tout lari lap tchat. Ki bò? Pou ya pa traka pitit peyi a yo menm yo pa ta ka pranw. Yap pranw monchè, yap pran telefòn nan, yap baw gwo kou met souli, yo ka ponyade w menm. Kite bon telefòn ou lakay ou, mache a kana nan menw. Lè nèg a fouye w, ou moutre nèg a ou pa gen anyen. Nèg ap wè kana a, li ka pouse w epi lale. Men la bon telefòn nan nan menw la pral fè fòs nèg ap touye w anpil ayisyen mouri nan fè fòs avèk panyòl pou vye grimas sa e fatra yo ye se yo k achte l la vie pi enpòtan ke tout detay sa yo sou mouri w pap ka achte yon lòt telefòn ankò pou sa w oblije pèdi la vi w pou yon vye grimas konsa talè k pral pase mòd ki pap sou moun ankò yon iphone 13 w achte l chè bay li vi w pi enpòtan ou ka travay ou fon lòt m konprann ou te redi ou te fè l men e sou mouri. Nèg la pa pè la li pa touye w. Monseyè Gisi depi yo jwenn ou yap touye w. E vòlè yo ye epous e de sa yap viv. Konbyen l pral vann li? Yon de twa kat mil pèso l pral lage l wi. Pou l al fimen. Ay lap touye w menm. Son bat kò w ye. Ou pa kap vin ouvè kò w nan peyi moun yo avèk gwo bagay sa. Ret lakay ou. Ou a pye. Gen gwo tenis ou pa woule. Jwenn nèg a jwenn avè w wap rale l. E rale w rale vòlè sou ou. Ou konn sa map di nou an? Nou pap konprann si nou pa vle. E nou gwo timoun tou. Ayiti ou gon jan w abiye depi w pase yon kote ou rale vòlè sou ou. Konprann? Lavi di, wap met yon gwo tenis nan pyew, nèg a wè gwo mak tenis sa, an, sa bon wi, a gen yon bon Gucci li ye wi. Mèt pat achte Gucci a chè, mèt e kado te fò kadol, yon nèg a wèl nan pyew, ou atirel sou ou. Evite mezanmi nan peyi sa, map toujou ban nou plis konsèy kòman pou nou bouje nan peyi a. Men, toujou met fyète ayisyèn an nan tèt nou. Nou pa dominiken. Tchao!